Wi e bon mwen se Jackson Dolisca ki travay ansanm avèk moun ki deplase nan kan e aprè tranbleman de tè katastwòf 12 janvye 2010 lan e travay pam souvan li fèt avèk imaj. Men pou kounye a malerezman pa rapò avèk vrèman travay ke nou te vle sòti a, imaj yo ki pa pral sòti tipik menm jan nou te vle l la. Men m espere nou kapab wè kèk imaj pa rapò avèk sa ke nou genyen pou nou pale. E nou konnen apre katastwòf 12 janvye 2010 lan an Ayiti, e ta pral genyen anviwon 1 milyon 500 mil moun ki ta pral viv anba tant. Sa vle di de moun ki pral rete dan anba de tip prela imedyatman apre tranbleman de tè la. E gen anpil moun apre yon ti tan ki pral degaje yo, ki pral retire tèt yo yo menm, yo pral soti anba tant yo pou yo degaje yo rantre swa nan ti espas tè ke yo menm yo te genyen ki te kraze, kay yo te kraze, pou yo òganize yo oubyen jwenn yon pwovens yo ale pou yo kapab soti anba tant lan. Paske nou konnen fenomèn anba tant se pa yon bagay ke nou menm an Ayiti nou te abitye, nou pa t konnen l. Se katastwòf la ki pral fè nou pral rive konnen fenomèn sa a. E. Pral vin genyen anviwon aprè 700 mil moun ki pral rete ap viv anba tant, k ap viv anba prela ann Ayiti. E nan mitan lane 2011, gouvènman ayisyen an pral pran. Yon desizyon ki pral genyen yon enstitisyon ke yo pral kreye ki pral rele UCLBP. Atravè li menm pral genyen yon pwogram ke yo pral rele Sèz Sis e yo di yo pral kòmanse pa relokalize moun. Kòm yo di relokalize, bon nou menm nou te panse ke yo ta pral fè de ti vilaj pou mete moun yo, konstwi de vilaj mete moun yo. E paske yo te, avan yo te di yo ta pral gade katye kote moun yo te ap viv pou yo ta kapab amenaje katye yo epi fè moun yo tounen nan katye yo. Nou menm sa ke nou pral gade, nou pral wè ke gouvènman an ki pral itilize yon fòm ke nou rele nou menm ekspilsyon, ki nou di l se ekspilsyon paske se vre se yon ekspilsyon ki fèt pa leta legal, yo pral itilize atravè oim bay moun yo 20 mil goud pou yo al lwe yon ti chanb kay nan mitan lane 2011 lan. Yon ti chanb kay sa moun yo pral lwe e li pa respekte kenn nòm. Lè nou di li pap respekte kenn nòm, sa vle di yon fanmi ki genyen 5 pitit Manman, papa fè 7, l ap lwe yon ti chanm kay pou 20 mil goud sa a pou l antre. Yon fanmi ki genyen 3 pitit, manman, papa fè 5, l ap lwe yon ti chanm kay sa a pou li antre. Yon fanmi ki genyen 10 pitit, manman, papa fè 12, li menm tou l ap lwe ti chanm kay sa a pou 500 dola ameriken pou l antre e nou konnen katastwòf la fin pase, moun yo ki pèdi tout sa yo te genyen, travay yo pa t ap travay, yo p ap fè komès, yon ti chanm kay sa pral lwe pou ennan pou moun yo. E aprè ennan sa a, yo deja di moun yo, nou pa responsab ou ankò. E kounya ou pral annafè avè mèt kay la, si l vle la itilize lajistis ankò, la mete w deyò ankò, oubyen wa al chèche yon lòt kote, si w gen de fanmi an pwovens, wa ale. Sa pa pral rete konsa sèlman, nou pral vin jwenn imedyatman aprè fòm ekspilsyon sa a ke nou menm nou rele Ekspilsyon an bay moun yo 500 dola pou yon ane ki pa respekte ankenn nòm swa kantite moun k ap viv nan fanmi yo. Ou pral vin jwenn nan menm Leta a toujou de kote de meri pral itilize. lafòs tou pou mete moun yo deyò san se pa ni pwogram 20 mil goud oubyen 500 dola ki aplike. Yo pral itilize lafòs nan de kan kote yo pral di moun k ap viv anba tant yo, yo se de bandi, yo sitirè de bandi e yo pral itilize pou mete yo deyò. Nou pral vin jwenn lameri de Dèlma atravè majistra li ki se Wilson Jeudy pral kraze avèk anpil vyolans yon kan ki te nan kafou ayewopò nan Pòtoprens. Li pral kraze yon lòt kan avèk anpil vyolans ki te nan Dèlma 3. E lè konsa yo vini avèk lapolis, 2 ajan tou k ap travay anndan meri a ki itilize baton, kout kòf fizi pou bat moun yo pou mete yo deyò. E menm. Aprè tranbleman de tè sa, nou konnen ke anpil moun nan sitiyasyon difisil ki bezwen kote pou yo rete. 23 jiyè 2012, gouvènman Martelly Lamothe la pral rantre nan Pak Lavizit avèk komisè gouvènman e komisè polis depatman Sidès la, Yo pral pou yo al ekspilse 140 peyizan ki tap viv nan yon vilaj e prè de 90 an depi yap viv ladann. Yo pral itilize lapolis kote yo pral tire sou moun yo, genyen 2 moun ki pral mouri la, gen 3 timoun ki pral disparèt.

Yo pral itilize bandi nan yon kan ki nan Pòtoprens toujou, ki rele Plas Jeremi, kote ke kan sa a ki se yon kan ki te fè pati pwogram 16 sis la. Men gouvènman an pral itilize anpil fwa de. 2 moun ki gen akwentans avèk pouvwa, avèk leta, yo pral ba yo lajan pou yo bay moun yo. Se sa ki pral rive nan kan sa a sou plas Jeremi, gouvènman an pral itilize yon patikilye, yo bay lajan, ki di pou al bay moun yo, e li menm patikilye sa a pral vini avèk gwoup bandi li, manchèt, kouto, jilèt, pou kraze tout tant moun yo mete deyò. Genyen ti bebe ki pran kou nan ka sa a. Gen yon madam. ki fèk fè sezaryèn, k ap, ki fèk sot akouche yon timoun ki fè sezaryèn, enben dam sa a li pral dechire pandan l oblije ap fè efò pou l sove tèt li de kout baton bandi ap voye sou li nan lè minui, inè di maten. Yon ti bebe ki gen 3 mwa sèlman. pral resevwa yon kout bwa nan tèt li pandan y ap kraze kan sou plas Jeremi. Douz janvye 2013, yon dat ki senbolize pou nou menm ann Ayiti yon dat terib, 12 janvye. Kote La mairie de Port-au-Prince pral itilize la polis pou ekspilse vyolamman, kraze tant moun yo, bat moun yo sou yon plas ki rele Sentàn nan Port-au-Prince pou yo kapab mete moun sa yo deyò. Sitiyasyon ki grav se ke lè. Yo fel konsa yo itilize la polis e bandi dwa moun yo vyole konsiderableman medam yo ki plis nan sitiyasyon difisil ki pa kapab yo bat yo tou dwa yo vyole timoun yo ki pa konnen sa pou yo fè, yo menm tou yo bat yo, yo pran kou nan men lapolis avèk bandi ki vini avèk yo pou kraze tant yo, pou mete yo deyò. Nan dat 23 novanm, 2012, jij depè nan Kafou, yon komin nan Pòtoprens, pral itilize lapolis e yon gwoup bandi avèk li ki akonpanye de manchèt, baton nan men yo, Ou pral dechire tanp moun nan kan sa a, kan Gaston Mago, e kraze plis pase 50 tant. Nan dat ki te 10 desanm. 10 desanb nou konnen kisa sa vle di pou moun kap fè dwa moun e pou lemond antye nou konnen sa sa vle di enben lapolis pral antre nan yon kan ki rele pat pele sou bisantnè yo pral non sèlman tire gen yon ti bebe ki pran bal nan pye ki blese manmanl blese osi e gen yon dam bon malerezman foto sa li la men Petèt nou ka pa ka wè, nou pa ka wè li. E yo voye l tonbe pandan l al tonbe nan yon chodyè dife lwil cho kote tout kò l boule nan kan an. Ekspilsyon yo kontinye, y ap fèt e nou konnen gouvènman an te apral itilize Kamaran ki se yon zòn ke gouvènman an pral pran, li pral deklare l itilite piblik e nan zòn sa a li pral di Se nan youn nan atik yo, li pral di se pou moun ki soti nan katastwòf 12 janvye 2010 yo nou pran tè sa a. Enben, anpil moun pral bezwen kote pou yo rete, yo pral oblije ale rete nan tè sa a. Enben, kounye a, de moun ki gen akwentans avèk pouvwa ann Ayiti, yo pral itilize lafòs kounye a, malgre tè a se yon tè ki deklare itilite piblik, Moun yo rantre ladan l e yo di se pou moun ki soti nan tranbleman de tè yo tè a deklare itilite piblik, ebyen moun sa yo pral itilize lafòs yo pral kòmanse mete moun yo deyò, yo pral kraze plis pase 300 tant, 300 kay pou yon vilaj ki rele Mozayik nan vilaj Mozayik nan Kanaran. E pou nou fini se vre pral genyen de kestyon nou panse sa. E genyen nan vilaj Limann Kazimi, kote jounen jodi an ki genyen anviwon yon 400 a 500 fanmi k ap viv ladan l. E kounye a kòmanse gen ekspilsyon k ap fèt nan vilaj sa a ke leta ayisyen konstwi. paske moun yo, yo te antann pou moun yo peye 1500 goud chak mwa, ebyen kounye a, deja an septanm 2014 la, yo sot ekspilse 2 famiy nan vilaj la paske y ap revandike pou yo pa al peye 2500 goud kounye a, yo mande yo aprè 6 mwa pou yo al peye. E kòm fen, swit, Nou gen yon kamarad yo arete depi 30 jwen, yo mete l nan prizon paske li ap denonse, l ap defann dwa moun yo pou yo pa peye 2 mil 500 goud ki se Fenel Clotaire. Li pral gen yon plent ki pral vin jwenn jij lan kote ke se primati, biwo premye minis lan ki pral voye yon plent bay jij lan e avèk Li se LBP li di ki pote plent pou li, rezon nan plent lan paske lap soulve tèt moun yo ki nan vilaj la. Avèk lòt rezon yo di li fè menas lanmò sou yon polisye. Yon polisye ki gen zam. Bon, se vre nou pa gen anpil tan pou nou ta kapab fè tout enimerasyon nou ta dwe fè yo, men nou espere nan de kesyon nou kapab pote de lòt bagay. Mèsi.